Gen anpil moun ki swete pou yo pa fè byen ankò. Si yo te konn fè byen, yo pap fè byen ankò. Se depi jodi a pou nou kòmanse. Ou gen yon panse nan tèt ou, kòmanse travay sou li. Salut tout moun, byenvni nan fanmi an, jodi a m vin avèk yon bèl ti videyo pou nou, men byen avan map di mèsi avèk tout moun ki abòne ansanm avèk chanèl la, mèsi enfiniman sa fèm plezi e ou menm kap gade ti videyo sa ki poko abòne map mande w silvouplè abòne, like. Kite yon kòmantè pou dim kisa w panse e pou fè pati de Loreus Family! Mes amours, mes cheris jodi a la nou vin fè yon ti pale tou piti tou piti tou piti byen rapid nou konnen depi nou jwenn opòtinite depi nou jwenn yon ti tan fò nou pale malgre pa gen tan vre non men fò nou fè yon ti pale paske nou nan fen dane Pandan se tan map moutre nou kèk bagay m sot achte la tou Nou konnen nou nan fen dane tout moun ap swete yon bagay tout moun ta renmen yon bagay pou lòt ane a gen moun tou ki swete pou yo chanje gen moun ki swete pou yo gen lajan gen moun tout bagay sante pwosperite siksè tout bagay moun ap swete. pandan ane a. Men kijan w kijan w swete pandan w ap swete tout bagay sa yo pou tèt ou a men kijan w swete travay sou yo kijan w swete travay pou rèv sa yo reyalize paske lamann pa tonbe ankò jan yo toujou di nou pap annik rete konsa pou nou wè lamann annik tonbe premye pwen e nou ta renmen tout moun toujou di depi ane a chanje m chanje tou. Majorite moun toujou ap di yo chanje yo pap fè, si yo te konn fè tèl bagay yo pap fèl ankò, yo pral aji yon lòt fason. Men mwen menm, pi gwo bagay m ta renmen, lè n ap chanje, menm mwen menm tou, pandan ane a chanje nou menm nou vle chanje, pa janm met nan tèt nou, nou pral chanje nan yon fason negativman. Paske gen anpil moun akoz mond lan. ap degringole, mond lan fini, mond lan gen yon pakèt mechanste ladan l, mond lan gen yon pakèt moun ki pa vle wè moun, moun k ap fè moun mechanste, gen anpil moun ki swete pou yo pa fè byen ankò. Si yo te konn fè byen, yo p ap fè byen ankò. Si yo te konn aji byen avèk moun, yo p ap aji byen avèk moun ankò. Humm non non non non non non non non non non non non non. Retire sa nan tèt nou. Lè n ap chanje, nou sipoze vin pi bon pase jan nou te ye a. Pito vin pi bon olye w vin pi mal. Paske, sitou pou nou menm ki kwè nan Bondye, sitou pou nou menm ki se kretye, nou pa sipoze gen mantalite sa a. Nou pa sipoze met bagay sa yo nan tèt nou. Paske moun moun mechan ansanm avè nou, pou nou di ok nou pral chanje, nou pral mechan ansanm avèk moun tou. Nou sipoze vin pi bon. Paske mond lan se fini l ap fini. Nou pi pwòch lafen. Sitou laj ap moute, tout tan yon ane ale, se laj k ap antre sou ou, w ap vin pi granmoun, ou pi pwòch lanmò. Ooh! Malgre, bagay sa a grave tande. Nou pi pwòch lanmò ke pi lwen. Se sa k fè, nou bezwen travay sou tèt nou de fason pozitiv. Paske, e. Mal Mal se pa sa ki solisyon an. Bagay ki pa bon se pa sa ki solisyon an. Nou sipoze toujou fè byen ansanm avèk moun. Travay byen sou tèt nou. Pa pa aji de manyè negativ. Si w bezwen lajan tou, ou pa ka rete konsa pandan ane a. Se depi jodi a pou kòmanse travay sou sa w vle reyalize demen an. Se depi jodi a pou nou kòmanse, se pa an janvye pou n kòmanse, te mèt 31 desanm, te mèt 20 desanm, premye desanm, ou gen yon panse nan tèt ou, kòmanse travay sou li. E biznis la w anvi fè, ou gen 10 dola, empesa l, kòmanse. Kòmanse paske ou pa konn demen. Ou pa konn demen. Ou ka ap tann ou gen gwo pou kòmanse, poutan gwo a pa janm vini. Tankou m ap imajine, mwen menm, m son moun ki pa konplekse. Loreis Family se yon fanmi ki pa konplekse nan fason ke pou nou di nou pa fè nenpòt travay, ti bagay sa twò raz, m p ap achte nan pèpè, m p ap fè sesi, m p ap fè sela. Nou menm nou pa konsa. Paske pou w gen lajan, Se travay pou travay. Si ke ou di ou di ou pap fè travay sa paske li twò raz. E sel ou jwenn ou pa jwenn gwo a. Menm si ou ta gen metye nan men w. Mwen menm m sonje pandan wap di sa. M sonje lèm te ayiti. M te leve m leve ansanm avèk grann mwen. Grann mwen akoz manman avèk papa m te kèt. Depi wè map pale de grann mwen m anvi kriye. Manman m ansanm avèk papa m te pòtoprens ap travay. Mwen menm ansanm avèk frè m avèk yon lòt kouzen m nou twa te ansanm avèk grann mwen. Grann mwen toujou di li pap kite nou fè nenpòt bagay. M sonje timoun nan zòn nan konn ap vann ap vann e ti bonbon, sachè nwa, sachè nwa yon goud, senkant kòb, bagay sa yo. Timoun konn ap vann grann mwen di o papa nou a manman nou a papa nou pòtoprens pap kite nou nan vann ti sesi nou pap fè nenpòt bagay pou n al nan jaden. Bagay sa yo m te anvi. Viv eksperyans pou mwen map vann map fè ti kòb mwen men grann mwen toujou di li pa dakò pou nou fè bagay sa yo se sak fè jiska prezan m toujou gen difikilte nan yon seri de bagay men tankou lè grann mwen te konn fè sa se yon fason pou pwoteje nou grann mwen te tèlman renmen nou grann mwen te tèlman ha se yon bagay ineksplikab paske grann mwen li pap kite kòmsi gen m konnen gen yon seri de grann Si manman timoun nan oubyen papa timoun nan pa voye yon bagay pou li sòti Pòtoprens oubyen kote l ye oubyen aletranje, timoun nan ap manke bagay la fò l ret tann pou paran an voye pou l ka genyen. Men grannpa m nan, li toujou al al fè ti ko ap fè ti komès li, tout sa l gen se pou pitit li, pou pitit pitit li. Nou menm ki te nan kay la ansanm avèk li, nou pa ta ka manke anyen. Tout sa nou bezwen, li te toujou fè le nesesè pou l ba nou l. Sa m vle di pa la, gon seri de ti bagay, sa yo ap fè w abitye ansanm avèk lavi. Si w pa leve nan yon fanmi ki rich, ou pa leve nan yon fanmi ki gen anpil mwayen, gon seri de bagay fòk ou abitye ansanm avè yo pou w pa ret grangou demen. Paske lavi a di anpil, lavi a pa fasil, lavi a mande anpil anpil goumen. Menm moun ou wè ki nan yon pozisyon yo travay pou sa. Gon seri de moun ki gen anpil lajan se paske yo travay anpil yo pa dòmi yap leve bonè yap dòmi ta pou yo ka gen sa yo genyen de se fè ou menm ki pa gen anpil lajan sou jwenn yon ti travay bale pranl yon ti travay ee nenpòt ti travay li ye depi se pa travay kap sal repitasyon ou ou sipoze pranl paske se lavi sa w jwenn nan ou sipoze fèl. Pandan w ap travay pou ou vin gen plis, pou w ap travay pou sa ke w ap fè a pou l vin agrandi, men sa w jwenn annatandan, se li ki pou ouvè pòt la pou ou. Se ti piti w jwenn nan ki pou ouvè pòt la pou w jwenn sa k gen pou vini an, pi gwo ki gen pou vini an. Mwen menm. Malgre mwen di nou gon seri de bagay akoz grann mwen pat pat vle nou fè yo m pat abitye ansanm avè yo mwen menm e isit la m abitye mwen vin konn sak rele travay premye kote m manyen kòb travay se isit paske ayiti se afè lekòl nou nap regle se lòt si nou bezwen yon bagay se manman m papa m grann mwen se moun sa yo ki pou fè yo pou nou nou pat nan afè bagay. M sonje grann mwen, grann mwen di konsa, menm ti gason, wè, menm yon ti sirèt piga w pran nan men, nan men ti gason. Paske ti gason an, li gen dwa ranje sirèt la ba ou, depi l ba w ti grenn sirèt la w souse l, li tou pran w. Pa pran bagay nan men ti gason. Ti gason an tou, depi l ba w yon ti kòb e kòmsi achte l achte w. A! Lè m di nou sa a. Men, mwen menm, pandan m vin isit, m vin konprann yon seri de bagay. M vin konprann lavi plis. Nenpòt sa m jwenn nan, m jwenn bale lari a, m ap fè l pou m mete kòb nan pòch mwen. Paske mwen menm sa fè m mal pou m wè pou m gen frè m, ti frè m, ti sè m ki bezwen bagay oubyen kounye a m gen pitit, pitit mwen. Pou yo bezwen yon bagay pou m pa ka ba yo l akoz m p ap fè nenpòt travay. M te fè yon videyo dènyèman la, m pa konn si, ou konnen m fè plizyè videyo, m poko poste yo, e pandan m t ap pase la pou yon ti granmoun k ap viv la. Nou sonje kès la m te di nou m te fè dènyèman, m te pèdi kòb la? Se kòb m konn pase. Pou yon ti granmoun kap viv nan edifis la la. Chak fwa m pase pou li, li banm kòb, m retire yon ti kal m mete nan kès la. Sa te fè m gen yon bon ti monnen. Nou imajine, malgre m gen ti travay mwen map fè wi, men depi l banm pase pou li, mwen toujou pase pou li m fè yon ti kòb. M ka di, oh m pa nan pase pou moun, sa se travay a mwen. Poukisa pou m pa fè l la? Depi moun nan pap derespektew li pap fè yon seri de bagay lap peyem ti kòb mwen ma fèl nenpòt moun la ki bezwen poum netwaye edifis yo pou yo ki banm ki peyem poum netwaye edifis yo map fèl e kòb la bon mwen kòb la ap itil mwen talè a la map vini m pat gen m pat gen espwa kòb e lèm gade m wè yo voye yon ti monnen pou mwen leta banm yon ti monnen la m bliye ki On bono bono IPS sa fè lontan m pat janm m pat janm jwenn li m wè jodi a la mwen jwenn li e m pa konnen si e poutèt mwa desanm paske mwa pase m pat jwenn li mwa sa m pat jwenn li on ti monnen tou piti 40 mil 40 mil 40 mil goud yo ban mwen epi m tou pase nan makèt la m te deja bezwen bagay sa yo m te gen pou m pase kounye a m tou itilize kòb sa m achte bagay sa yo ya mèzamou paske Ane a pral chanje m konnen nap swete anpil bagay pou tèt nou nap swete nap swete anpil bagay pou tèt nou nap swete anpil bagay pou fanmi nou men m swete nou swete yo de manyè pozitiv nan bon tèm nan nan bon tèm nan pou n itilize bagay sa yo paske mond lan ap fini pito nou pi bon moun ke nou pi move moun. Epi pa konplekse tèt nou. Lè nou lè nou bezwen lajan, sa nou jwenn nan, sa nou jwenn sou wout nou an, fè l. Se yon ti komès ou ka fè, ou gen yon 20, yon 20 dola, ou ka kòmanse yon ti bagay, yon ti sirèt ou ka vann, vann li. Sa ap itil ou. Sa ap itil ou. Ya mes amours, e se ti bagay sa yo m sot achte la. Mache ti pen sa, se mwen ti pen sa, nou ta chèl, kadèl ki ta chèl dènyèman, li te vrèman dure, e li fè yon bon tan li pa janm bagay. Mache sa pou 1200 peso. Ti pen sa byen gou, byen bon, mache la dan, apre sa, mache, mache sa, sa se pou, pou fè ti diri, pou kadènski, nou konnen kadènski pa vle manje fòm eseye avèk plizyè ti detay, paske. Ti bagay ki gen, ki gen legume, ti bagay pou yo ka, pou yo ka itil nou, pou yo ka bon pou sante paske depi ou wè timoun nan pa vle manje, ou sipoze ba li manje ki, ki an sante. Legume, legume, fwi, vyann, pwason, ze. Apre sa, sa yo m achte yo se pou m ka fè, m konn annik fè yo tankou legume, m fin mete yo, m mete vyann ladan yo. Tout bagay sa yo. Apre sa, nou achte pen sa yo pou nou mete nan frijidè pou yo ka fè nou anpil pen. Ou konnen, ou pa ka pral nan achte bagay chak jou si tou pa gen tan. Ou pa ka achte bagay ki pral gate ka fè. Ou jis achte pen pou sa yo. Nou achte yo, nou gen li gen dwa fè nou plizyè jou. Tan kou si ou achte, ou pa ka achte yon gran kantite nan sa, sa pa prete. Ou pa ka, m pa konn si yo mete pen sa yo nan frijidè men nou menm nou pa mete yo nan frijidè se pen sa yo. Nen blanch yo nou mete yo nan frijidè a konsa ou mete l nan bagay la li va bay. Apre sa m achte sa m achte wipes pou gade si m achte djoboul pou li paske mwen di nou yo di m e nutrisyonist lan te di m konsa m ka m ka ba l djoboul fèk ou lè l sot nan gadri li manje li fè tout bagay avan nan aprè midi nèt nan Wi, bò 6 è yo, m ka ba li yon dyogout, m ka ba li yon ti kal diri avèk poloto, bagay sa yo. E pou sa m achte sa yo pou m ba li. Li gen ti ji la men. O, m achte sa yo tou pou m mete la. Fò m al twouve yon pou m ka. An ok, m al mete sa la. Li santi bon. Manke ba nou pran sant li. Sa e kokoye avek vaniya. Li santi bon. M bal mete youn la pou m wè si eske sant lan ap pwopaje la. M bal mete youn nan banyo a. M achte 2 youn pou m met nan banyo a. Youn pou m mete la. And then. Sa e m achte anko. Sa e nan pepe a. Nou wè sa m ap di nou an. Mwen menm m pa. M pa gen pwoblèm si m jwenn bagay la nan pèpè pou m achte l. Depi bagay la bèl, li resan, li nan pèpè a, m ap achte l. Poukisa pou m pa achte? Sa m ap genyen si m achte bagay la nan pèpè? M achte ti wòb. M pa vle moutre nou yo paske lè m al mete yo pou nou di e sa e rad m te achte nan pèpè a. Paske m gen yon seri de bèl ti tèt vès la. Imajine! Imajine nou mete ti wòb sa avèk yon bèl ti tèt vès. Nou pap ka imajine sa. And, m achte sa pou Kadensky tou, zoranj, paske Mandé di m konsa. Mandé di m zoranj, navè, Kadensky pa vle manje navè a. M achte zoranj. Ops! M achte sa, e m achte zoranj lan. M pa wè zoranj si. Eske nou konnen yon kote chili ki vann zoranj si? Vanou te di m gen gen zoranj si bò lakay li a me jis Santa Cruz, jis lòt bò sa a m pap ka jwenn ni la. Kounye a la menm mache zoranj dous la pito. Nenpòt kote m ta jwenn zoranj si anndan Santiago a m ap achte l. Zoranj si m konnen l bon l bay apeti. Sa e rès ba yo, sa e rès pwa. Pwa vèt, m toujou renmen achte pwa vèt. M ta achte, m achte 4. M achte 4 pou m mete nan frijidè a. Sa k fè m toujou renmen achte pwa vèt. Nou konnen, lè w pa gen tan, sa e 3 m t achte. Ok, 3 m achte nan sa, sa m achte 4. Lè w pa gen tan, o, m achte anpil, gade. 4 nan chak wi m achte. M achte 4 nan sa, 4 nan pwa. Paske sa, m gen dwa pran yon sachè m fè ti bagay kòmsi son legim. Epi lèm lèm pa gentan pou m met pwa nan dife m jis kwit ti pwa sa kwit ti pwa vèt la paske pa gentan ou sipoze chache bagay kap bagay apre sa finalmente valiz sa m genyen l lontan nou wè valiz la dim konsa li pa kapab ankò mwen menm m chita la map fòse l pandan m pral m pral mennen kalinski maten an nan gadri a. Li dekole kareman. Kounye a m tou pase. M achte sa nan pèpè a. Nou wè li? M achte l nan pèpè a pou 3000. M ak ka met bòl mwen an chita ladan l. Li byen resan wi. Li preske menm jan avèk sa. Sa k fè m renmen li, m renmen modèl valiz sa yo ki gen ti kòd sa. Ou pa bezwen, ou pa nan pwoblèm zip ap gate. Zip la p ap nan gate. Nou wè li? E men li manke yon pòch. Li sipoze gen yon pòch deyò, li pa gen. Tout pòch yo anndan. Kounye a m pral retire la. Mwen m pa chita li ankò non. M pral debarase l. Mezanmi, èske, èske tout moun men? Nou wè lò pa byen? Gade. Tout resu. O, m wè Vanou ekri m wi. Mezi resu. Sa se bagay travay mwen. Mezi resi, tankou m sot nan makèt la la, resi a la, m pa konn kot m mete. Ou wè li? M pa fouti je, m pa, m pa ka jete yo fasil, sa e nan lide la m sot achte. M wè konbe kòb m achte tout bagay sa yo. M achte pou 30 mil, 30 mil 500. Pou moun ki pa konnen ki pral di, konbe 30 mil la e li ka nenpòt 30 dola. Sa wè m achte la yo. O, m achte, sa e bagay m achte nan mache a. Mache 2 kilo pou 1500 peso pou 2 kilo pou 1500 2 kilo pou 1 dola 1 dola 50 sa m evalye l konsa li gendwa mwens sa e tout ti bagay m gen nan valiz mwen valiz mwen toujou chaje avèk ti detay men m toujou gen ti kiyè sa yo n wè valiz mwen toujou chaje. Toujou chaje. Sa e ti miwa m genyen. Kiyè m. Sa e dlo pou m netwaye linèt mwen. Nou wè? Men, chajè. M pa janm bagay bagay sa yo. Ebyen, m fin bwè yo ladan m mete nan valiz la m pa vle jete yo nenpòt kote. Sa e tout ti monnen, ti kle, ti sesi, sela. Map debarase valiz la epi m pral jete l. Bon. M pral jete l fwa sa. Li resi rive nan lè. Ba bay valiz la. Adios. Ya mè zamou, se la ou map mete fen nan videyo. Am te kontan fè ti pale sa ansanm avèk nou. Se la ap mete fen. Nap wè byen vit. M panse Noël la preske rive la Joyeux Noël m pa konn kilè m pral poste video sa paske m gen plizyè lòt poum poste pandan se tan la m pral travay yon video m pral ranje bagay sa yo nan frijidè epi nap wè byen vit nan yon lòt video babay je vous aime mwaa.